Nou konnen ke enfidelite se yon konpòteman ki egziste nan tout peyi sou latè. Men, pami peyi sa yo, genyen popilasyon ki rive twonpe mari yo oubyen madanm yo plis ke lòt. Ebyen se sak fè nan video sa mwen pral prezantew 8 peyi kote ke genyen plis enfidelite ladan yo kelkeswa li te kote fi oubyen li te kote garson. Sa vle di ou menm ki ta gen ide pou ta jwenn yon fi pou fè viw lap enpòtan pou swiv video sa jis pou kapab konnen ki peyi pou evite ou menm ki ta vle Chwazi yon fi jis pou kapab fome yon fwaye. Abone w avè chanèl la si w pa t ko fè sa, e pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an pou kapab jwenn yon notifikasyon a chak fwa mwen mete yon nouvo videyo. Bay videyo a yon like si w apresye ide a, e swiv videyo sa jiska lafen pou kapab dekouvri peyi sa yo kote ke gen anpil enfidelite ladan yo. Bonjour bonsoir tout zanmi carluwol info TV yo mwen espere ke nou anfom 8 peyi ki gen plis enfidelite sou latè enstalew byen pou vin dekouvri yo ansanm avèk mwen peyi ki plase an 8 tyèm pozisyon kòm peyi ki gen plis enfidelite ladanl se la frans nou konnen ke la frans se yon peyi ki pozisyone li sou kontinan ewopeyen an E nan peyi sa, medam yo, yo menm, genyen 16 pousan ladan yo ki gen chans jis pou yo kapab rive komèt adiltè. E gason yo genyen 22 pousan chans jis pou yo kapab rive poze aksyon sa. Epi jeneralman, genyen 93 pousan nan popilasyon peyi Lafrans lan ki rive komèt adiltè. E peyi ki plase an setyèm pozisyon kòm peyi ki gen plis enfidelite ladan l, se Nijerya. Nou konnen ke Nijerya se yon peyi ki sitiye sou kontinan afriken an, e fanm nijeryann yo, ebyen yo klase pami sa ki plis enfidèl nan mond lan, dapre yon ankèt. 70 pousan fanm Nigerian yo ebyen yo enfidèl sa vle di ou menm ki ta gen ide pou ta al Nigeria pou chèche yon fi pou fè view ebyen ou gentan gen yon ide de kòman medam yo yo menm yo ye nan peyi sa li menm ki se Nigeria sa ki koz ke gen anpil gason ki konn menm rive tiye tèt yo nan peyi Nigeria akoz de medam yo souvent fwa ki rive tronpe mari yo E peyi ki plase an sizyèm pozisyon kòm peyi ki gen plis enfidelite ebyen se peyi Litali. N ap fè w konnen ke genyen 45 pou san Italyen yo ki enfidèl. Dapre yon etid ke yo rive reyalize nan lakou peyi Litali, genyen 55 pou san mari yo ki twonpe madanm yo, epi genyen 45 pou san nan medam yo ki rive twonpe mari yo. Ebyen sistèm jidisyè nan lakou peyi Litali, li pa egzije yon pèn, Pou fanm ki rive twonpe mari yo. Pou medam yo yo menm yo kapab pwoteje tèt yo, pou yo kapab fè onè tèt yo, ebyen yo gen posibilite jis pou yo kapab demanti tout enfòmasyon ke mari yo yo menm yo ta kapab fè kwè ke yo rive twonpe yo. Peyi ki plase an senkyèm pozisyon kòm peyi ki gen plis enfidelite ladan l se peyi Lespay. Españolo yo menm yo pratike enfidelite a kèlkeswa li te par amour, par désir, genyen ki konn fè l kòm yon vanjans, genyen ki konn fè l tou jis pou yo kapab dekouvri yon lòt eksperyans. 45 pousan ladan yo, yo menm yo rive prè pou padone in fwa ke aksyon enfidelite a li menm li poze. Gen 62 pousan nan gason yo ki pre pou padone medam yo, epi gen 54 pousan nan medam yo yo menm ki pre pou yo padone mari yo a chak fwa ke ak enfidelite a li menm li komèt. Peyi ki plase an katriyèm pozisyon kòm peyi ki gen plis enfidelite ladan l nan mond lan ebyen se peyi Nòvèj. Gen 41 pousan nan Koup ki marye yo ki rive genyen enfidelite ladan yo. Medam yo ap twonpe mari yo epi mari yo menm ap twonpe madanm yo. Yo genyen to de enfidelite ki plis elve nan Skandinav la epi yo plase an dezyèm pozisyon nan Ewòp di Nò a. Peyi ki plase an twazyèm pozisyon kòm peyi ki gen plis enfidelite ladan l se peyi Dannmark. Gen 46 pousan medam yo ki enfidèl nan peyi Dannmark, nan yon popilasyon ki estime anviwon 5 milyon abitan. Nan peyi Danemark, ebyen genyen yon sit menm ki spesyalize l sou kesyon sa a, kote ke medam yo yo menm yo vizite sit sa a anpil anpil jis pou yo kapab dekouvri nouvo jènjan. E sit sa a, yo menm fè konnen ke chak jou pi plis, medam yo yo menm yo pa janm egzije al vizite sit sa a jis pou yo kapab rive nan kad nou rele enfidelite a. E. Peyi ki plase an dezyèm pozisyon kòm peyi ki gen plis enfidelite se peyi Lalmay. Gen 45 pou san Alman yo ki enfidèl. Gen 60 pou san Alman ke yo rive poze kesyon, ebyen yo fè konnen ke enfidelite a, moralman, li ta sipoze akseptab. Gen yon pousantaj de 45 pou san fanm ak gason ki. rive avwe ke yo rive twonpe patenè yo omwen yon fwa nan vi yo. Ebyen, selon yon sondaj ke yo rive reyalize sou enfidelite lakay medam yo an Ewòp, medam almand yo yo menm yo rive plase an premyè pozisyon pami fi ki plis enfidèl sou kontinan ewopeyen an. Avèk 43 pousan ladan yo ki rive avwe ke yo deja twonpe mari yo oubyen mennaj yo omwen yon fwa nan vi yo. E peyi ki plase an premyè pozisyon kòm peyi ki gen plis enfidelite nan mond lan se peyi Bèljik. Nou konnen ke peyi Bèljik li menm se youn nan peyi ki vrèman enteresan, se yon trè trè bèl peyi kote ke wap kapab viv nòmalman Men se pa pou al chèche yon fi pou Fairview paske nan peyi Beljik kesyon enfidelite a li vrèman poze anpil anpil pwoblèm. Ebyen nan peyi Beljik yon koup marye sou 4 ebyen wap jwenn yon enfidelite ladanl kanmenm. Gen 40 pousan moun ki marye yo. Youn deja twonpe lòt. Anplis de sa, genyen sit menm nan lakou peyi Bèljik ki menm rive egzajere kesyon enfidelite a plis chak jou. Menm jan avèk peyi Dànmàk, Peyi Bèljik li menm genyen sit spesyalman e tan dot lòt peyi ankò yo genyen sit kote ke medam yo oubyen mesye yo menm yo monte, jis pou yo kapab kreye, jis pou yo kapab kreye de nouvo relasyon e rive twonpe moun ki nan vi yo a. Eske si yon moun ta rive twonpe w, eske wap toujou rete ansanm avèk moun sa, eske wap. padone moun sa ba nou repons lan nan komantè yo pa bliye pataje video sa avèk yon fanmi zanmi jis poul kapab dekouvri 8 peyi sa yo kote ke genyen plis enfidelite nan mond lan bay video a yon like sil te pote anpil enfòmasyon pou ou e pa bliye abone avèk chanèl la si w pat ko fè sa paske sou chèn sa wap kapab dekouvri anpil.